Haïti Plus se yon emisyon ki la pou pale sou wòl yon sitwayen nan peyi li. Ou gen dwa menm jan ou gen devwa tou. Haïti Plus vle toujou rafrechi memwa chak grenn Ayisyen sou jan l dwe viv. Ou dwe toujou sonje ke nou tout se frè sou menm tè sa.
Ann pataje sa nou konnen, eksperyans nou ansanm.
Haïti Plus, se emisyon pa w, ann fè l ansanm. Madam, Mesye, bonjou, bonjou, bonjou, nou kontan pou nou rantre lakay w avèk emisyon pa w Haïti Plus. Nou espere w te genyen yon bon wikenn. Nou vle deja swete yon trè bòn jounen, yon bòn semèn sou stasyon pa w la Radyo Limyè. Ou konnen l deja, Se toujou avèk anpil plezi ke nou rejwenn ou pou prezante pou ou menm emisyon sa a, Ayiti Plis, yon emisyon brase lide sou sa ki konsène lòm ayisyen nan pèspektiv de chanjman de mantalite, n toujou di l nou kwè lè mantalite a chanje gen posiblite pou nou gen yon lòt peyi, pou n gen yon lòt kòminote paske n ap gen de sitwayen angaje ki konprann responsablite yo, ki ap aji dans le respect de l'autre e ki ap deplase pyon pa yo sou echikye a ki pap jis rete kòm de depandan, de figiran ou de spektatè men ki ap aji nan jan y ap pale, nan jan y ap konpòte yo, nan aksyon y ap poze kòm de veritables acteurs. Nou kwè ke chak moun nan yon nivo oubyen yon lòt kapab yon aktè Sa pral depann de pèsepsyon w de tèm sa a e ki wòl w ap jwe sou echikye a. Non pa m se Sony Lamar Joseph, nou genyen Estima Ronald, nou genyen Lubin ki la, nou genyen Amos Yacet le DP ki ansanm avèk nou nan stidyo pou nou reyalize emisyon sa a. E li anonse gen anpil anpil atant m konnen pa rapò a afich ki poste pou fè konnen ke maten an nan kad emisyon sa a nou pral pale avèk yon antreprenè. Donk.

Kijan kijan misye fè rive la, ki parkou misye, ki kiyès ki sèvi l de modèl, nan ki sans ke eksperyans Johnson kapab ede lòt moun pran konsyans yo menm tou pou yo kreye, pou yo jwe wòl yo kòm aktè. Se vrèman avèk anpil plezi ke m ap resevwa jèn gason sa nan kad emisyon sa jodi a. Johnson Napoléon, bonjou! M kontan genyen w maten avèk mwen nan emisyon Haïti Plus.

Ekskize n ape pran yon ti poz paske gon pwoblèm teknik pou n jere la e teknisyen yo ap fè aranjman pou nou Johnson pou ke nou pale pou nou rive reyalize emisyon sa woule jenerik la pou nou Estima woule jenerik la epi n ape tounen.

Pafè ok men nan ok bon map m ekskize nou bò kote oditè yo pou ti deranjman e nou dil deja Johnson Napoleon nou kontan genyen w ansanm avèk nou maten an e nou gen anpil plezi pou nou fè ti koze avèk ou an nou di kòman nèg ye?
Mwen anfòm, eksepte l fè frèt kote m ye la, li mwen chili. E ankò, jan m te di nan prezanta, nan entwodiksyon an, se ke m ret kwè li ekstrèmman fit pou nou pale maten an de Chili, Santiago, Chili, kote sa montre wòl yon antreprenè nan devlopman peyi l e devlopman yon kominote nan peyi li. So, men nou la. Trè byen. Ok, Johnson Napoléon, e dayè ou jan w di l la se chire w ye, ou se yon nèg k ap e tankou zwazo yo ap vole pasi pala e o Etazini, ou o Chili, o Brezil, ou tout kote yo. Èske se se biznis w ap regle tout kote sa yo?
Bon, yè mwen mwen an an out lane dènyè e jèn Chili yo te envite m vin pale nan yon konferans avèk yo Chili e m dekouvri gen yon kominote m pa t vrèman konnen e kominote ayisyen sa te genyen Chili a. And an novanm 2018 m pran inisyativ pou m ouvri Nako Depo ki son depo paske e sa m di ankò petèt nan se sa n ap pale jodi a antreprenarya si gen yon kominote k ale konsa enben kominote sa li menm nan lè l rive Chili l ap gen yon seri de bezwen pa egzanp ou gen de jèn ki kite an Ayiti nan ventèn yo Ebyen jèn sa yo yap gen nostalji yap anvi manje diri lakrèt yap anvi manje diri chela yap anvi bwè yon byè prestij yap anvi bwè yon malta ash yap anvi manje bè ti malis yap anvi bwè shek bon gou so m deside fè yon premye konntenè ki plen avèk tout pwodwi sa yo epi m voye chili epi lò e n ap mache trè byen. Nou gen youn nan gwo depo k ap vann pwodui an gwo e k ap ede jèn ayisyen k ap ouvri ti biznis yo achte an gwo pwodui ayisyen nan men nou epi kounyela pou revann. So, yeah, se yon biznis n ap ouvri. Nou ouvri Chili deja e pou le moman m ap gade anfas Brezil e m ap gade Bahamas tou paske Sony, youn nan youn nan bagay ki genyen se ke nou tout gen lanmou. Mwen menm, 3 zan de sa, m pran inisyativ pou m envesti an Ayiti. And m reyalize ke Ayiti ekstrèmman di pou envesti nan peyi sa. Mwen deside m ouvri yon inivèsite, m gen espas la, m ap peye rent chak mwa, m pa ka ouvri l. Lè se pa gaz, se peyi k bloke. Si gen jèn k ap gade, k ap tande nou la ki nan zòn Kavayon, bilding, gwo bilding po wouj ou wè ki konstwi bò ponp gazolin nan, se pou mwen li ye avèk patnè mwen pou n te kòmanse yon biznis nan zòn Kavayon. Men, Kafou bloke. M konn antre ann Ayiti, m ap fè kat, senk jou m pa ka depase Kafou pou m al Kavayon. Sou pa konsekan, m deside m vini avèk yon lòt fòmil. Olye ke m envesti nan Ayiti a, m deside envesti nan Ayiti yo. Paske m resanse ke pa egzanp nan Ozetazini kote m ap viv gen 13 diferan Ayiti. Sa vle di gen 13 eta nan 50 lan kote Ayisyen abite. So sa a, tout sa yo se dè Ayiti. Pa egzanp Kavayon pa gen 500 mil moun ki abite. Men Chili ou gen 240 mil Ayisyen k abite. So m ka chwazi al envesti nan Ayiti sa a ki rele Chili a. Oubyen Miyami, Boston, Orlando Florid tout sa yo se des Ayiti paske si objektif la se envesti pou touche ayisyen pou chanje lavi ayisyen men m pa ret kwè ke ou ka fòse vin ekspoze tèt ou nan goumen pou galon gaz an Ayiti pou ap bay li pandan se tan ou gen yon konfò de vi ki pa ki gentan depase nivo sa So pa konsekan m fè desizyon pou m envesti nan Ayiti yo. So se sa k fè w wè m ap mache kounye la mwen Chili, lòt mwa yo si Dye ve m ap Brezil e tou sik aprè m ap rantre Bahamas pou m ouvri omwen sa m panse ki ka mache nan zòn sa yo. Ok, an nou kòmanse jan moun yo di par le kòmansman, n ap vin pou n pale sou sa paske objektif emisyon an se pou n rive enspire de jèn jounen jodi a ki petèt pa vle antreprann, Se fè ke istwa pa w e enspire yo pou yo reyalize gade ki ki bò yon jèn gason soti men sa l ap fè jodi a. Johnson Napoléon, e ou soti ou soti Okay?
Bon, m soti Plaisance du Sud, si w di Okay, si w di Okay l ap fè nèg Okay fache paske zòn mwen soti a, zòn mwen soti a rele nan Kakabèf. Sa vle di se yon ti zòn trè lwen, se lè w rive Kavayon ou rantre, ou monte Mòn Piwon, ou pase Bòn Fè, ou desann w al tonbe Twa Mango, ou desann Mòn Madigra, epi ou pase Kalibo, epi ou rive Gotye, nan vil Plezans, nan vil Plezans di Sid la. And then lè sa a ankò ou kontinye mache, ou pase nan yon ti zòn ki rele Kakaben pou antre nan Ajanti. Se nan zòn sa a m soti. Mennan, e Johnson Napoléon, ou te, ou leve andeyò, jan mwen yo ta di li, ou te konn al chanje kabrit?
Oh yeah Tony, m konn al chanje kabrit, m konn al chache bwa pou manman m fè dife, and youn nan pi gwo baton m pran Sony, se manman m ki voye m al achte suk a yon madanm Plezan di Sid ki mouri kounya ak rele madan Renmen, madanm sa konn vann manman m kredi. And then mwen pase nan dlo nan dlo a mwen nan dlo nan kakabèf mwen fè dlo sik ak tout rès sik ki te genyen yo epi m rive madan rive pa gen sik ankò and then mwen kounye a ki rive lakay la avèk bokit la ti mare penti a tou blanch epi demen maten manman m leve l pou l fè kafe ou papa m li te panse l gon ti kras sik ki rete o mwen. Epi suk la fini. Hein ou bwè suk la? M pran baton sa m pa janm bliye baton sa yeah. So m pase tout vi yon peyizan pase se sak fè petèt mwen mwen ka kominike avèk jèn ayisyen an m konn vi peyizan m konn vi ozetazini an m pratike nan menm jan avèk apot pòl lè l di ke m konn woa m konn bra a so pa konsekan kounye la m anfòm. Men nan ki sans se eksperyans ke w fè an pwovens kòm ti jèn ki leve an pwovens e leve nan jaden e al lan mache ak manman w? M sonje gen yon pòs ke w fè w ap fè lwanj pou manman w ki enspire w kòm moun pou fè biznis paske lè l ale ou gade kòman l ap fonksyone. Nan ki sans ke eksperyans ke w fè an deyò, jan w leve kòm ti jèn e vin jwe yon wòl nan sa w ye jodi a kòm antreprenè? Premyèman papa m ki montre mwen plante diri. avèk kijan pou m ouvè men mwen pou m plen pou m foure men m nan makout la pou m plen men m diri epi pou m ap ouvri dwèt pous mwen avèk lòt dwèt ki kole ak dwèt pous la pou pa gen plis ke 8 grenn diri ki tonbe nan atè a Dezyèmman, papa m ki te ban m opòtinite pou m paske papa m se te yon gwo espekilatè l te ye Plezans di Sid k ap achte kafe Plezans pou nou ap mete l sou milèt M sonje sa, mwen se ki nan pwovens konnen te gen yon milèt, yo chak te gen yon milèt ki rele Toby, nou menm tou n te gen yon milèt ki rele Toby. So pou m ap pou m ap leve maten a katrè di maten ak papa m pou nou pral mennen nou nou chak papa m gen twa milèt m gen youn nan men m paske m ap pale w alepòk nan dizan pou m pral mennen milèt ale ka sid e pou pou nou pou m met kafe yo paske machin potko rantre plezans di sid pou n met machin yo kafe yo ka sid epi pou papa m al vann li bay lèk pès li bay atè. M sonje youn nan pi gwo eksperyans mwen m gen, se papa m ki mete m sou milèt epi ki voye m al chèche 200 mil dola ayisyen. 200 mil dola alepòk, an 1984-85, yo se te gwo bagay.
Ya, e m mete l sou milèt mwen epi m tonbe kriye, m di papa m m poko janm al Baradè. Papa m kanpe, l di m, ou pa gen tan nan bouch ou? An sèl bri sa misye fè sou mwen an, mwen monte milèt mwen m'al Baradè, mwen rive m pran lajan, mwen tounen Plezans, m ret kwè ke se menm jan de nivo ensètitid sa yo kòm ou antreprenè kote w'ap mande, w'ap chèche, w'ap research sou entènèt ki aplike avèk mwen kounye la oubyen videyo ke w t'ap pale a se mwen menm ki pral vann chadèk gwo maren avèk manman m. E lè nou rive kounye a manman m, manman m ap, nou pote 2 milèt chadèk al vann Baradè e gwo maren e lè n ap retounen, Mama mache suk, li achte sèl, yon belas, yon sandal pou timoun ki te rete avèk nou, epi n retounen. E zafè dènye a mwen, rezon, youn nan rezon ki fè m fè videyo sa, se yon radyo stasyon m posede nan zòn Tampa, epi gen yon nèg ki rele mwen, misye ofri m sa yo rele battering. M, m ap, m ap bay, misye di m, Mesye Napoleon, m ta renmen pou w jwe reklam pou mwen, an retou, mwen gen yon chanm otèl, mwen gen yon otèl nan Tampa, nenpòt lè w vini rete nan otèl la. gratis an retou. Sa son echanj. Se la m reyalize ke se egzakteman sa manman m t ap fè Gwomarin. E nou rive li vann chadèk epi li echanje lajan l fè pou chadèk la pou sik, pou lwil, pou gaz pou l met nan lanp li epi pou nou ale la. So se tout yon seri de bèl eksperyans konsa ke m fè ki vin rive mennen m nan sa m ye jodi a. Ok, men nan ki lè vrèman eksperyans ant eksperyans ou kòm antreprenè kòmanse? E ki sa ou kòmanse fè kòm biznis ou ta ka di se la ou vrèman kòmanse kòm antreprenè? 12 ans. Sonje sa, matant mwen ki Ozetazini, matant Mariel Zack, Mariel Darbouz, ki achte yon bisiklèt voye pou mwen, yon kelye ble. Lè m ale, lè sa m te abite Matisan, mwen ale nan Beny, mwen bay yon nèg ki konn monte, mwen te konn ap ranje bisiklèt nan zòn nan Beny. Lè sa nan Beny, pa t yon zòn de londwa konsa, bon m ap pale 1990, 91 yo. E nan, misye ban mwen bisiklèt la, misye, lè m desann bisiklèt la, te gen yon kamyon Chofè Johnny, mwen di misye toujou egziste bon m pa kwè men di misye la, misye granmoun kounya. Johnny se te yon Isuzu Cabe ble misye te genyen, li mete l sou tèt trisik e kamyon an vin desann epi lè nou rive kote a mwen menm m pral kòmanse ranje kò m la m fè djòlè. M se youn nan ra nèg ki gen bisiklèt nan zòn nan. Pou m monte bisiklèt la, bisiklèt la tout vis yo loke ladan. So m rive m rale liv la, mwen gade foto yo, paske l te an anglè, m pa t konn li anglè. Ennen mwen remonte bisiklèt la ankò. Ennen m reyalize ke gen yon pwoblèm nan zòn nan, gen yon bann nèg ki kòmanse vin ak yon bisiklèt, men wout pa bon. Ennen chanm bisiklèt yo ap pete, e lè chanm bisiklèt ap pete, se ka vayon pou n al pote bisiklèt la sou do nou pou n pote bay ranje. Mwen menm mwen m pran pwoblèm pann kawoutchou nan bisiklèt la chanm nan pete, m ale m pran fil sak mwen mare chanm nan nan chak pwent yo epi m pran pay bannann mwen mete nan pòt ki mare a ki pèmèt mwen kouri bisiklèt la pandan yon lòt semèn ankò. Epi m reyalize sa epi m rale yon moso katon, m rale yon chabon dife epi m ale m ekri isi on repa dè bekan epi m kole l nan yon pye zoranj ki gen devan lakay la. Anvan vakans dete fini, mwen fè 75 dola ayisyen e ki pèmèt mwen retounen Pòtoprens, achte zodiak, achte pantalon reyon pou m al lekòl. Lè sa a, se premye fwa ki fè papa m pa ban m lajan pou m achte rad vrèman pou m bay paske m te gen lajan nan pòch mwen. And mwen dekouvri antreprenarya. Nan pwochen ane mwen tounen an vakans, m donk m achte kafe rad. e nan bon petèt nèg tankou nou yo ki sot lavil pa konn sa k rele kafe rat la m achte kafe rat epi m revann papa m ni NN m triye kafe rat m revann papa m ni m panse se sa yo alepòk sensèman Sony m pa t janm panse se te antreprenaryal l te ye se te antreprenè ki t ap reveye anndan mwen paske nou tout nan klas nou an Ayiti a lè timoun yo ap fè bagay sa yo nou di sa yo pa pou timoun yo se pou yo al lekòl al nan inivèsite

Sa yo aprann ou se degaje w fè gwo nòt lekòl epi kounye a pou al degaje w jwenn yon bèl dyòb dèyè yon biwo. Ou te sètènman pase pa la, yo te ansenye w konsa. Ki bò deklik sa fèt pou w konprann ke ou pa oblije lè w fin lekòl fòk se nan yon biwo pou w al chèche, al depoze seve w pou jwenn dyòb?
Ou konnen, sensèman m pa ka di w yon repons klè pou sa. M pa ka di w yon repons klè pou sa, sepandan m konnen, e se la ankò mwen toujou ap kouri dèyè jèn ayisyen ki pral di ke fòk y al lekòl pou yo fè yon degre nan inivèsite pou yo ouvri yon biznis. Kesyon m toujou poze yo, se ki bò deklik sa a fèt nan manman w ki ap vann nan mache Milyon kounyela oubyen nan mache Kwadèboukè, epi ki pral Lachin, ki pral achte yon konntenè ki lòd soutyen e slip epi k ap fè konntenè a vini, k ap pale ak Chinwa pou fè Chinwa a redui fakti a pou li, k ap rele konpayi pou vin enspekte l pou li an Chin anvan l rive isit, k ap jwenn yon brokè Chinwa, yon brokè ann Ayiti pou met konntenè a deyò pou li e lè konntenè a deyò, pou l vann li. Pandansetan, Manman w pa t pase inage, l pa t pase UCA, l pa t pase Inivèsite Limyè. Esplike m konvèsasyon sa a. So, sensèman Sony, pou mwen, mwen kwè ke yon moun pa ka aspè kreyatif de antreprenarya ou pa ka aprann li ou fèt avèk li. Sou nan aspè jesyon, jesyon de antreprenarya, sa vle di lè lajan rantre nan men w pou w jere lajan, pou w konn yon sistèm envantè, enben se sa yo ke n al lekòl pou nou aprann. Mwen kwè lekòl an Ayiti tou senpleman fè sa pou nou e sa dwe kòmanse depi nan klas elemantè yo Sony. Pa egzanp, lè w yon timoun nan lekòl Ozetazini, lekòl la ba li yon seri de pwojè. Pa egzanp, lekòl la di, semèn sa a, men bonbon sa yo, ou dwe vann yo e n ap sipòte yon koz avèk li. Pwoblèm ou jwenn nan Ozetazini, ou jwenn paran ayisyen yo toujou deside di, bon, oke, pitit mwen pa pral nan mache devan kay moun pou l vann bonbon. Men pandansetan, Sa lekòl la pèmèt ou fè lè l voye timoun nan katran, senkan, sizan al vann bonbon an, enben l kòmanse montre timoun nan kijan pou w pran rejeksyon. Paske ou gen yon pwoblèm avèk jèn ayisyen an. Jèn ayisyen an ekri w sou Facebook, ou pa konnen l non yon jou. Epi fini l fini l, aprè li wè w pa reponn li aprè 3 minit, o ou imilye m. Ya se vre, ya se vre, ya se vre, se vre. Gon souzestim de moun nan, ya l pa kwè nan tèt li. Egzakteman, so nou, Lekòl nou yo prepare nou, nou vin twò sòf, nou vin twò mou, paske ou pa ka pran, ou pa ka pran yon moun ki di w non, e pa, e, e, m toujou di jèn yo, Jezi de Nazarèt, Jezi de Nazarèt, e moun di l non. Imajine w Jezi apwoche Pyè, li di Pyè swiv mwen, Pyè di kilès ou ye a, grès la pa t nan do a m swiv ou a. So Jezi pran non nan men moun. Jezi rive nan yon pwen l oblije fè djòlè pou l defann tèt li devan Pyè. E ou menm ki an Ayiti kap goumen yon galon jón kounya nan mòg, kilès ou ye pou moun pa di w non? E ou menm kounya kap vann nan mache Plezans du Sud, kilès ou ye pou yon moun pa di w non? Fòk ou pran non pou w kapab apresye yes yo. So, mwen kwè ke, sensèman m pa ka ba w yon repons ki bò deklik sa a te fèt sou nou. Ok, alò fò m, pandan ou fè ouvèti yo, avèk moun k ap ekri w epi ki estime w imilye, se toutan m ap fè fas a sitiyasyon sa a. Moun nan pa konn anplwa tan w e li pa konnen èske nan moman l mande w pou w reponn li oubyen l poze w yon kesyon èske w ka reponn li nan moman epi sa vin rive tèlman gen de demand epi moun nan l di w ou imilye l ou pa tande l eksetera l voye mesaj ba ou pa janm okipe mesaj li menm kèlke pa ou wè moun nan gen yon pwoblèm destime e l pa konprann anplwa tan lòt moun ke l ap kominike ansanm avèk li a pou l konprann ke. Pwoblèm nan se sitèlman ou gen moun ki gen tan nan men yo an Ayiti so yo pa konnen enpòtans tan moun. Se jisteman, jisteman, jisteman. Byen. Ok, mennan alò gen yon bagay ou sot di la petèt gen moun li ka li ka jwe an favè yo men li ka jwe an defavè yo lè ou mansyone ke aspè kreyatif la ou fè ou fèt avè l gen moun ki ka petèt di w bon kèt Johnson tuye m nèt la paske m panse m te ka degaje m pou m wè si m ka gade kijan m ka kreye men lè w di m ou fèt avè l e moun nan petèt ka pa t idantifye l lakay li m panse gen bagay ki ka ap dòmi kay kèk moun.
Mwen menm mwen, kijan m kòmanse konprann lavi, Soni, m kòmanse konprann ke gen yon depo, gen yon depo moun kèlke pa anlè a. Alò, n ap eskize inyorans mwen, men se konsa petèt m ka esplike l. A chak fwa, lè se moman pa w la, Gon nèg ki pale ak Kayal di ok kounye a se tan paw e ale e vin akonpli sa ou gen pou akonpli a. E sezon paw. Mwen kwè menm yon ti moun ki fèt yeah mwen kwè ke menm yon ti moun ki fèt still bon sa vle di mouri a mwen kwè ke li fèt pou yon rezon petèt gen yon fanm ki ki ki ki pako janm ansent epi poko janm konn gou ansent li poko janm konn gou ke mon timoun nan menm epi timoun nan fèt pou moman l ri li gadel wè anndanm mwen bay kreyasyon mwen kreye yon bagay konsa epi l ri moman avèk timoun sa epi timoun nan mouri mwen kwè timoun sa akonpli rèv mwen kwè nou tout vini sou tè sa avèk objektif pou nou akonpli de grand choz sepandan.
Kèlke pa, gon bagay ki rele sosyete ki rive. Gon bagay ki rele moun ki rive w, ki fè ke w vin parese. Paske, Sony, si w ap gade sou medya sosyal kounye la, se kounye a ou kòmanse ap reyalize ki jan moun kriyèl wi. Gen tan moun dèyè kibòd konpitè yo, dèyè kibòd telefòn yo, brother. Li ka fè w kriye pou tout yon vi wi. Sètènman, sètènman. Gen de moun dèyè kibòd moun sa yo ka dekouraje w pou yon vi wi. Yeah. So, mwen kwè ke li pran yon moun ki pou ki pou idantifye ki yon moun ki kwè nan tèt li, ki pou idantifye destine l, ki pou idantifye pou ki rezon Bondye te kreye m sou tè sa a. Yeah, yes. Epi ki pou kòmanse pran l. Egzanp mwen toujou pran Mwen di ke gon nivo ou rive nan vi a, ou dwe leve ou, leve tèt ou, met sou do ou pou kont ou, pou mache ak, avèk ou menm. M ap ba w egzanp senp, Sony. Lè yon timoun fèt l ap mache, e lè ap li kanpe pou l mache, epi li tonbe, li kenbe, li leve l mache l tonbe, li leve l mache l tonbe, li kase dan l, bouch fè san. Ou poko janm tande paran l di, a, Tijan,

Lè w kòmanse rive nan dizuitan, ou kòmanse rive nan ventan, ou pa jwenn okenn moun nan sosyete sa a k ap ankouraje w. Okontrè, ou di manman w, men ide m genyen, m ta renmen al achte mango, lewogàn pou m al vann nan mache, nan sipèmache yo Pòtoprens. O, m fin fè tout tan sa m o lekòl kounye a, se machann mango m vle fè. Ou di manmi, m ta renmen, men siklòn Matye fin pase la, l ravaje nan lesid, tout pyebwa sa yo tonbe yo, Baz, yo pap leve an kanpe ankò. Enben, m pral, m pral fè chabon oubyen m pral achte chabon pou m voye, pou m pote Pòtoprens paske aprè siklòn Matye, de zan aprè chabon pral tounen menm pri a ankò. O, mezanmi, kounye la se ta sa ou ye pitit mwen, kounye a m fin fè w fè lekòl oji se chabon ou pral vann? Ou di manmi, tande byen, pa gen gaz Pòtoprens kounye la, men m konnen w pou m gazolin ase ki gen gaz e ke poko moun poko fini. M pral mennen 20 goud m pral achte gaz mete l nan yon kamyon pou monte oo mezanmi kounye la m tank ou kite tanp labank pou ta pou al fè machann gaz tout sosyete a ap dekouraje w dekouraje w dekouraje w ala fen sak rive Sony ou dwe pran tèt ou pou kont ou tanm di ou menm.

Yes manmi mennenm kotem se 0 a 18 ans oubyen se 0 a 12 ans ebyen rès la se mwen ki pran chemen avèk tèt mwen paske tout sa mwen menm mwen gen nan tèt mwen yo m ka akonpli yo la bib dil tou wi je puis tout par celui qui me fortifie
ok Johnson Napoléon pap pale twòp sou eksperyans ke w fè nan Université Lumière paske w se youn nan moun ki te fè ouvèti pou inivèsite sa gen de vwayaj ke etidyan te benefisye etc pou yo ale etidye lòt kote petèt ou ka fè yon ti survol sou li rapidman pou moun yo men Sak entèresem la poum pa ede moun yo konprann ou rive etazini ou toujou pran leswen pou sinyalel se ajan de sekirite ou te ye pou kòmanse eske se sa ou te jwenn pou fè kòman ou te jere yon jèn gason ki soti nan peyil epi ki vin ajan de sekirite yon lòt kote kòman ou te viv sa eske kèlke pa antouraj ou pat mete ou nan sitiyasyon pou te gen jènman. Bon e e wi of course Gon gon ti demwazèl ki gon ti demwazèl ki petèt pa madanm mwen kounye la se tou senpleman paske lèm lèm paske m kite an Ayiti m fè filo and then mwen rantre Ozetazini and then m chonje nou renmen Epi m di li, alò li menm se yon timoun ki fèt Ozetazini, de fanmi ayisyen, epi bon, li trò fyè pou l konnen l te renmen avèk pitit frè n Apo, NN, Mwen nan travay, epi li di m l ap vin bout manje pou mwen, l ap pral achte McDonald pou mwen, l ap vin siprann mwen yon jou. Mwen di l non. Pa fè sa, epi malèz a yon jou vre deside achte McDonald vin siprann mwen. M tou kite l. Paske m pa t janm konnen m vle wè l pou l wè mwen ak inifòm sekirite gad sou mwen. Paske se pa t rèv la. So, yeah, m te ekstrèmman jene. Kounye la m vin ap reyalize sa m ap di, gade ki jan m te stupid. M pèdi yon fi, bon petèt se pa t objektif Bondye, men mwen imilye. Petèt se pou se la m te ka itilize mo imilye a malerèz sa a, tou senpleman paske li dekouvri m, men tou senpleman paske igo ki nan tèt mwen pa t pèmèt mwen m sekirite. Avan m fini, m di tou Sony, lè m kite ann Ayiti an 1993, m potko gen pwoblèm sekirite sa gen ann Ayiti, kote chak jenn gason moun ap gen son sekirite gad yo ye. Pa egzanp, m antre nan yon makèt Petyonvil, m ta di sou Lame, on moun ta gen anviwon 200 sekirite gad anndan. So. Pou m reponn kesyon an, lè m rive Ozetazini, yes, se te youn nan meyè fason pou kòmanse travay. Se menm jan avèk yon jèn ki rive Chili kounye a, youn nan meyè fason se met kò l nan zòn sid Chili, Talca oubyen Lineles, pou l al travay nan jaden, nan jaden rezen yo, paske Chili pwodui anpil rezen. Oubyen, gen anpil jèn kounye a ou jwenn ki ouvri sa yo rele yon almacen, yon ti boutik, pou yo vann pwodui a frè e sè ki ap bezwen pwodui ke yo bezwen pou yo pa al nan yon sipèmakèt paske swa petèt yo pa gen papye oubyen yo pa pale angle. Nan ka pa m nan, sekirite gad se te nimewo 1 fason pou m te jwenn yon djòb pi fasil, men nimewo 2 fason pou m jwenn yon djòb epi pou m ap etidye. Pandan ke m ap travay kòm sekirite gad la, paske lò, lè, nan ka pa m, m te gen, m te gen yon ti elektwonik, yo mete m chita nan, nan, nan kamera woum nan, sof lè w chita nan kamera woum nan, w ap veye kamera yo, men ou gen chans ou pou w fè devwa w, yes. Se te fason sa a ki te pèmèt ke m antre, e m fè 1 an ap travay kòm sekirite, e tousuit aprè m pa ko janm travay yon lòt jòb ankò.
Ok men nan alò bon men sa m bezwen sitou m bezwen gade bon ou sètènman ou di ou te gen ti jèn ti jènman e men e e ego ou te mete w nan sitiyasyon petèt w ap kache sa e e petèt eksperyans sa ke w fè kòm ajan de sekirite nan ki sans ke petèt li jwe yon wòl kèlkonk nan afimasyon de swa w kòm kòm antreprenè kòm kòm gason jèn gason k ap e e enfliyanse jodi a? M sonje e
Youn nan bagay ke mwen kwè ke anpil jèn ayisyen toujou ap pale se le fèt ke e mwen kwè se sa k fè Ayiti rive nan eta li ye la Sony. 95 pou san jèn ayisyen oubyen petèt pou m pa di plis nan moman sa a la kounye a an Ayiti gon plan B. E plan B sa a se kite peyi a. E lè w gon plan B, men ou pa osi konsantre sou plan A. Yeah, yeah, yeah. Lè w gen yon, lè w gen yon plan B, li ekstrèmman difisil pou w chita pou w regle pwoblèm pwen A gen, plan A genyen. Pa egzanp, yo te poze Albert Ashram yon kesyon, yo di Albert Ashram, kouman ou fè smart konsa? Albert Ashram di m pa smart, eksepte mwen rete pli lontan avèk pwoblèm. Lè m dire plis tan avèk li, pafwa se pou m jwenn fason pou m rezoud li. Oubyen pou m di, bon, sa se pa yon pwoblèm pou m rezoud kounye a, ban m dòmi, ban m kite lòt jenerasyon an pou rezoud li. Enben, lè m seksi te gad, m sonje sa e mwen deside chanje pou m vin gen lisans ril estet mwen. Men, m pran tès ril estet la de fwa. Premye fwa m pa pase l, dezyèm fwa m pase l. Dezyèm fwa m pase la, m sonje m ap pase nan, se te nan Hyatt Hotel nan lavil Miami, m pran tès real estate la, lè m pase li, paske imedyatman ou gen yon lisans real estate nan men w Ozetazini, enben, ou ka travay sou komisyon, enben, ou ka defini konbyen kòb w ap fè. Kontrèman avèk sekirite gad, pou lòk si se 5 dola alepòk se 5 dola 75 santim yo t ap peye m, enben si m fè 8 èdtan travay m fè wat 50 dola pa jou enben m kondane pou m fè 50 dola pa jou chak tan m al travay jiskaske yo deside ba w 20 santim ogmantasyon de salè. Men si se si se real estate ou fè ou ka deside di bon ou pral nan zòn kote yo vann kay milyon dola menm si w fè 1 an ou pa vann yon kay men lè w resi vann yon kay yon milyon dola yo ba w ti pousan komisyon enben ou ka wè 60 mil dola sa So, mwen deside lè sa a, Sony, pou m elimine plan B a. M petèt se do la deklik la fèt la. Mwen deside apati de jodi a si m pase egzamen real estate la, enben m pa renwa janm tounen kòm yon sekirite gad ankò. Epi m pliye, m sonje sa m fè, m fè, m pran lisans sekirite gad la, m fè yon ti boul nan men mwen, m lage l nan yon twou lego. Epi m fini. Ok. Alò sa se te. Depi lè a, mwen. Yeah. Alò, sa a nou di sekirite gad ke w te ladan l lan, se te kanmenm yon pakou, se yon kote ou te dwe, ou te dwe pase pou ou grandi. Men, m ta renmen poze yon Wi. kesyon, petèt ki ka yon ti kras parèt difisil, paske se si ke gen de moun ki, m toujou renmen pran le swen pou m sinyale sa bay de, de, de moun ki ap viv de sitiyasyon paske yo gen yon kote yo ye, yo santi yo pa alèz. Men m jis di kote w ye a, se jis konnen, enben, ou la ou pa la definitivman, kòman ou ka, pandan w la, w ap panse demen. Kesyon m vle poze w, Eske gon sitiyasyon peut-être ke ou menm ou te viv ki te pike ògèy ou nan pòs sa kote ke ou te ye a, epi ou te di tèt ou, mon chè, m pa kondane pou m ret la, e vwala ke lè w fini vrèman ou pran ti papye a w chire l paske ou te di non, la a m fini avèk sa a, m pap ladann ankò. Mentnan, eske te gon bagay ke w te viv ki te ki te pike ògèy ou kòm jèn gason pou w di non, kote m ye la a, se te jis yon ti kote pou m pase men se pa la m ap rete? M pa, kounye a w ap poze m kesyon sa a, sa se de bèl kesyon. m ta ret pou wè sa. Mwen konnen nan tèt mwen depi lè m an Ayiti, pa egzanp Sony, mwen konnen Plezans di Sid gen jou m ap leve te gen yon bagay ki rele avyon onzè. Sa vle di depi yon moun al jwenn papa m jounen, avyon an pase a onzè, enben se onzè nèg la kite travay l al lakay. Oubyen si l pase a dezè tou, li panse se onzè l ye, li kite travay l al lakay li. Mwen te konnen nan tèt mwen yon jou m ap non sèlman antre anndan bagay sa a, ki rele avyon, men m ap kondi youn. Enben, m rive Ozetazini, pou le moman, ou ta lè w soti, m son yon pijon vwayajè, e mwen vin yon pilòt. So, mwen se yon pilòt tou. So, m pa konnen sensèman kilè, se lan an tou m ap di w ke, Ou dwe konnen pou ki rezon w egziste. Lè w konn pou ki rezon w egziste, enben w gen yon revèy entèn, anglè a di you have an internal clock, ki li menm k ap gide w. Dèfwa mouvman sa yo fèt ke w pa menm konnen ou menm. An tèm de sekirite, gad mwen kwè m te gen youn nan pi bon djòb sekirite ki genyen. M te travay pou Burdines. ki vin Macy's kounye la Ozetazini e m te dèfwa m pa t menm gen inifòm dèfwa se an rad sivil yo ki te mache nan stò a m pa t vrèman gen yon bòs ki te imilye mwen ki te di ok bon sa a fò m kite li men mwen te genyen yon clerk entèn Sony ki ap gide m, k ap di m tande m gen piti, pou w vin Ozetazini, fò w al lekòl, lè w vin Ozetazini tou, fòk ou kreye bagay. Mwen kwè sa k te plis bagay tou, se te nesesite pou m retire fanmi m ann Ayiti, paske m toujou gen plan, Sony. Lè m kite yo ann Ayiti, manman ak papa m gen sèt pitit, se mwen k premye, se yon matant mwen k antre nou de a Ozetazini. Son m te deside konnen ke premye etap mwen fò m retire manman m prezanjis. So, pou m retire kò m an Plezans di Sid, 5 dola 70 santim pa t ap fè l. San m konnen fò k m te chanje, fò m te fè plis lajan. Lè m retire m an bank Plezans di Sid kounye a m mennen 5 lòt frè ak sè m yo Plezans epi Pòtoprens kounye a, fò k nou peye lekòl pou yo. Den, lè sa kounye a m konnen fò m redouble efò non sèlman pou m peye lekòl pou yo, pou m ajoute sou kay papa m gen Matisan 1, mwen m ka rete avèk 5 fwa aksyon yo e non sèlman sa m konnen tou fòk mwen menm tou m fè plan pou m rantre ozetazini so se tout sa yo se de nesesite ke m te genyen pou m akonpli m te gen de gòl m te gen de objektif e se sa k fè m ap mande yon jenn gason yon jenn fi k an ayiti kounye la Ou dwe gen goal, objektif nan vi a. E se atravè objektif sa yo ou menm ou pral detèmine konbyen kòb pou w fè. Se atravè konbyen kòb pou w fè ou pral detèmine èske m dwe yon antreprenè oubyen èske m dwe yon travayè. E si m se yon travayè, enben ki pwofesyon pou m ta fè. pèmèt mwen fè kòb sa yo pou m akonpli goal mwen yo, pou m kapab akonpli objektif sa yo. E kontrèman avèk yon moun, paske yon nan lòt gwo bagay ankò ki te rive m, Sony, se lè m rive Ozetazini, m jwenn tonton m, papa adoptif mwen, se rete tout memwa ki mouri, e mwen kwè m poko janm, m poko janm regrèt konsa pou yon moun ki mouri nan vi m. Lafenlane a, Moun nan radyo limyè ap kouri dèyè mwen, men lè Frè Edna al chita devan tonm misye pou yon bon inèd tan, m pa kache di w m pale ak misye, m pale, m pale, m pale. Lè m ap selebre siksè se misye m toujou al selebre siksè oubyen lè m ap echwe tou se misye m toujou al pran konsèy nan men l. Malerezman Elima Napoleon Papi pa la e m chita la Frè Edna ankò mwen Shanghai m ap sonje mwen la misye dènye vwayaj nou fè Lachin. Nou kanpe bò bò gate 62 nap ret tann American Airlines epi m pa sonje kisa k pase m mwen nan èpòt la epi m al kanpe epi menm mwen wè gate 62 ankò epi m wè avyon American Airlines an kanpe la. M fon bon konvèsasyon yon konvèsasyon tandr ak papi m ap di men nou mouri vre menn kouman m pap janm ka pale avè w ankò menn so papi se te youn nan gwo moun se ankò youn nan nesesite k genyen Lè w ap grandi, ou gen mentò. Ou gen mentò, ya. Ou gen yon moun ki ka ba w konsèy, ki ka pale avèk ou, ki ka gide w, ki ka di w, tande m, non, non, non, se pitit m la, li pa t bon, mete l la. Petèt, ou ka mete l wi, men konnen si l rive w men kisa pou w fè. Si w pa pito sèvi m de moun sa a, sou di, m pa ka vrèman di w ke m te gen yon move eksperyans Ozetazini ki te fè m kite sekirite gad pou m sa m ye jodi a. Men, chak moun diferan. So, petèt m ap pale avèk lòt jèn pou m konnen eksperyans pa yo. Aprè, Mèt nan annou trè byen annou ale e Johnson ou prezidan azur kolèj e m konnen sa pran anpil tan pou rive e fonde inivèsite pa ou etc pale nou ti kras nou kòman kòman eksperyans sa te ye ede moun yo konprann ou kote ou soti epi pou ou rive m kwè se premye ayisyen ki rive fon inivèsite ozetazini se sa?
Yes sir, yes. Yeah, men nan premye ayisyen ki fè yon inivèsite nan Kanp. Yeah, an ale.
Premye bagay la banm di jèn yo, banm di jèn nan yon ti nuans. E depoutan nan yon moun di w mwen se premye, enben konnen gen yon dezyèm. Donk se pou al chèche dezyèm nan. Yeah.
E si w di w mwen se sèl, den lè sa kounye a w an fòm. Yeah, yeah.
Mwen kwè, mwen kwè petèt, alò se petèt premye fwa m ap di sa piblikman, Mwen kwè mwen dwe karyè m nan edikasyon m dwe kritike paske chwa li fèl pou li. M sonje an 2000 nou kite Pòtoprens, nou kite Miami ansanm nou rantre nou mwen lwe yon Mitsubishi Lancer m ta pral okay misye te mèt el pral okay ansanm avèk mwen epi l di m monchè m ap pase nan radyo limyè gen yon reyinyon k ap fèt la lè m rive m chonje m wè pastè Lison Napoleon te la kouzè mwen pastè Sèt Pyè Lwi e te gen plizyè lòt moun agwonòm non agwonòm Desmarest pa t la men m kwè enjenyè Germain te nan reyinyon sa a tou èn te gen gwo difikilte nan inivèsite limyè èn te gen menm konvèsasyon pou yo fèmen inivèsite a te gen yon bann bagay èn m sonje lè m rive zòn gresye m ap pale a pastè Chat epi pastè Chat di mwen men kisa w ka fè M di l, men ban m retounen Pòtoprens m al gade ki sa k ka fèt. Lè m rive nan ri O, m reyalize ke se yon bilding ki pa menm gen yon bèl twalèt. Men, m reyalize ke te gen tout pwoblèm. A lepòk, m kwè inivèsite a te gen anviwon yon senkantèn etidyan, te gen pwofesè ki te retounen nòt, tout yon bann gaga. Men, nan pwosè sa, m chonje m di pastè Charlin, men ban m wè ki sa m ka fè and then surely enough mwen rive Miami m kreye yon gwoup ki rele Gwoup Limyè, mwen menm, Pastè Chavanne Jeune, Enjenyè Jean Verdier, si se te memwa, and then nou te gen yon akò de management de Site Limyè avèk Gwoup Limyè, and then mwen vini, mwen ki fè ke mwen ede gradye premye pwomosyon Inivèsite Limyè genyen Premye pwomosyon fakilte de medsin nan inivèsite Lumi a ki vin fè kounya m konprann ke mwen fè istwa paske se alepòk se premye pwomosyon medsen ki soti nan yon fakilte de medsin prive pou tout listwa Dayiti. Ankò mwen kwè ke se yon bagay ke sektè pwotestan an Ayiti dwe rejwi. Se nou lè pwotestan ki mete premye gwoup medsen ki soti nan yon fakilte de medsin prive deyò nan yon inivèsite prive. Alepòk mèt Fevre te la tou nan jesyon inivèsite a, tout jan de bagay sa yo. Endan, bon, kòm tout gwo bagay, te vin gen yon moman ke mwen ak Pastè Sha pa t dakò. Mwen, mwen gade tèt mwen tou ann Ayiti, m ap gade vi m ap viv Ozetazini epi m ap gade vi m ap viv ann Ayiti, m ap gade deba k ap fèt yo. Mwen deside retounen Miami. E lè m retounen Miami, Akoz de eksperyans mwen nan Inivèsite Limyè, m dekouvri the business of education. Nou toujou gen moun ki di ke nou pral lekòl biznis pou n kapab ouvri yon biznis. Men, m pa t ko janm wè yon zanmi m ki di m pral ouvri yon biznis e biznis sa a se yon inivèsite. E lè m rive Ozetazini, m reyalize menm pwoblèm n ap konfwonte ann Ayiti yo, yo la toujou. Pa egzanp, ou gade Miami-Dade College genyen 23 pousan graduation rate, sa vle dire sou chak 100 moun ki antre nan Miami Dade se 23 ki soti ak yon diplòm, genyen 77 ki pa janm pran sant yon diplòm. So m mande kote 77 sa yo ye? Kilè 77 sa yo ye? Lè w reyalize w gade se dè imigran ayisyen, se dè imigran kiben, ki fini so mwen deside a lepok e pastè chavay m jwenn gen yon sè ki te di sè maude morin lè l ozetazini ki te konn lakay li sè maude rele m li gen yon ti lisans ozetazini m fè research mwen m wè li m deside achte lisans lan m ki vin kòmanse ki nou kòmanse an 2004. e ki fè an 2011 nou vin kreye premye inivèsite ke yon Ayisyen genyen Ozetazini ke akredite, and kounye la nou ofri master degree, yon MBA, master degree an business, nou ofri master degree an nursing, nou ofri bachelor degree nursing, nou ofri EMT paramedic, nou menm antrene firefighter pou state Florid la, jan de bagay sa yo, nou antrene enfimyè, anpil enfimyè, e kounye la Azur College Ozetazini ouvri Azur Université ann Ayiti, nan Dèlma 33, Parc Midore, ki se yon inivèsite apatide semèn pwochèn yo, nou pral bay yon MBA, yon Master Degree in Business Administration, pou etidyan ki gen lisans yo, ede yo gen yon MBA, men ki pèmèt ke m akonpli rèv ke m te toujou bezwen an, se ede genyen jèn sa yo ki gradye ann Ayiti genyen 2 diplòm, yon diplòm ameriken ak yon diplòm Ayiti, paske nou lisansye ann Ayiti e nou lisansye Ozetazini, so etidyan sa yo lè yo fini, yo pa bezwen, kèlkeswa peyi yo rive omond lan, yo pa bezwen rekòmanse a zewo ankò. So, se yon ni Azur College, Azur Université, e m dwe di an pasan tou, mwen gen Azur High School, ki se yon lekòl ke nou mete disponib pou ede tout moun ki pa fini high school Ozetazini, men pli patikilyèman yon jèn Ayisyen ki nan yon peyi ki pale angle, sa vle di Bahamas, Ozetazini, Kanada, ki pa t fini filo oubyen reto, ede ou pa retounen lekòl, men nan 3 mwa, nan yon sitiyasyon online epi ou genyen high school diplome ameriken ou so e ki ankò m trè fyè de travay ke nou fè as yon kolèj nou prèske nan 6000 etidyan k gradye ozetazini deja de egzistans nou e m pa pou m vin fè sa an ayiti tou. Ok gen moun ki ta ka petèt gade Johnson pa rapò a okipasyon e responsab inivèsite ou nan biznis pasi pala gen moun ki ta ka di èske gon bagay wap chèche èske gon bagay wap chèche ou poko jwenn petèt gen moun ta ki ta ka petèt di tèt yo men poukisa Johnson pa rete sèlman dan le mond inivèsitè lap jere inivèsite mete pasi pala men li nan lòt biznis ki lye a kesyon bay bwason e lòt detay èske Johnson gon bagay lap chèche li poko jwenn? Yes
mwen vle demistifye jèn ayisyen an mwen kwè ke jèn ayisyen an nou yo lòk nou nan vi a pa egzanp si w se prezidan yon inivèsite den ou dwe mouri prezidan inivèsite si w se yon kòdonye den ou pa ka ou pa ka oze ou di m ap kite kòdonye a epi m pa vin medsen si w se yon medsen tou ou pa ka oze ou di m ap kite yon medsen pou m al yon chay paske se sa m te vle fè ou pa kapab. Sa vle di, e kòmsi sosyete ayisyèn nan pa ba w dwa pou moun ou ye a. Sosyete ayisyèn nan raman ba w dwa pou w grandi. Paske ou dwe, si pa ba w, m sonje Plezan di se yon jèn ayisyen ki te, ke m te konnen, ki malerezman mouri, ki poze kandida li, epi men misye te konn vòlè poul, Plezan di Sid. And and petèt se youn nan move egzanp map pran, so li te peze pa poze kandida, sosyete a di non m pap kite w poze kandida paske w te konn vòlè poul. Nan m dakò avèk sosyete sa. Men Sony gen yon seri de lòt aspè tou. Pa egzanp, ou pap imajine Sony ki valè jèn ayisyen ki medsen kounye la epi chak jou Bondye vle te pran sòm nan met nan koul epi k ap kriye paske li medsen paske se sa manmi ak papi te vle pandan se tan li menm se yon bon mizisyen l te vle ye so ou pap imajine fanmi e paran ayisyen nou yo. Pou yon moun, fò pou doktè, avoka, enjenyè, ou pa kapab yon bon kòdonye, se donk petèt rezon sa k fè soulye nou yo mal fèt konsa, nèg ap pran djagi, ap piko a soulye nan 2019 la toujou, paske fò pa gen dè zòm ki te gen objektif, ki te gen rèv yo, ki te vle vin kòdonye, epi ki vin kòdonye, ki ka fè kòdonye avèk pasyon ke y ap fè l la. Ou jwenn yon bann medsen, ki pa janm vle medsen epi kounya ak deside politisyen paske nèg sa yo rèv li se te politisyen li te vle ye kanmenm. Sot yo fè diplòm yo pou paran yo. So si gen yon bagay map chèche se demistifye jèn ayisyen an. Ok ou vle ou vle wè ke si manman w nèg kap vann dlo matisan kounyela se yon bokit nan men l lan li osi enpòtan ke w prezidan yon inivèsite, paske lè w nan kamyonèt pou w soti nan inivèsite Kiskeya e pou w pral Kafou, ou gen yon swaf ki pran w, se pa pwofesè Lumax ou rele oubyen mesye Jacques Edouard Alexis ou rele pou ban w boutèy dlo a, se antreprenè ki pran wout Dèlma sou Matisan ke w ap imilye chak jou, bondye mete a. Men li osi enpòtan nan vi w tou, paske si w pa bwè dlo w ap trangle. Kouman w ap mouri, si w pa edike tou w ap mouri fizikman e menm mantalman nan sosyete w ye a. So, si gon bagay m ap chèche Sony, si m ap m ap vann skola Chili, m ap montre jèn nan tande m byen, pa gen anyen k anpeche w akonpli rèv ou ot ke wou. E m fyè pou m di m s on prezidan yon inivèsite Ozetazini, m s on prezidan inivèsite an Ayiti, m se yon prezidan yon high school Ozetazini, men tou m se prezidan Napo-Depo Chili. Ou konn sa k bèl la, Sony? Gen kèk fwa Napo-Depo a ka ba w plis lajan pou w viv e pi lajan se ekwasyon sa a ke w defini siksè pa li. Alò, petèt ou fè m panse avèk yon jèn pa gen lontan ki deside antreprann biznis li, ki gen yon diplome men k ap travay E sou diplom ni, men kounye a gen yon moun ki konnen n, ki wè l ouvri yon biznis, ki ouvri yon biznis kote l ap bay sèvis a popilasyon epi ki pase ki wè l, li di, an e sa w fè ak diplom ou an? E moun nan di w sa l ap fè nan biznis li a tèlman rapòte l, diplom li an pa menm ba li sa l ap fè a. Non non zanmi, non non. Pa egzanp, mwen di yon jèn ayisyen, m di yon jèn ayisyen ki al inavik, ki aprann kontabilite, m di l, brother, tande m byen, dakò avè w. Men, gade mo kontab la. Anndan mo kontab la ou wè konte. Èske w se yon nèg ki kondane vi w a konte pou moun? Now, m pa gen okenn pwoblèm non si se rèv ou paske mwen menm mwen gen de kontab k ap travay pou mwen. Mwen menm youn nan pi gwo difikilte m genyen se konte lajan. Sepandan, si w wè ke se pa t rèv ou, se te tou senpleman kote w te tonbe a, se la w te aplike nan fakilte pou w tonbe a, enben Sony Brothers soti pa okipe sosyete a. Youn nan bagay ke petèt m pral leve m kouri la, petèt jèn yo ka kouri dèyè mwen, m poko janm ka konprann kòman yon jèn gason oubyen yon jèn fi fini a 20 tan, premye fakilte l rantre se fakilte etnoloji. Pou mwen, Mwen kwè ke fakilte etnoloji ta sipoze de fè sa pito. Se kote w a retounen la pou w aprann kilti, pou fè bagay ke w te damou fè, ke w pat ka fè. Men gen yon nesesite. Se menm jan ou gen de jèn Ayisyen ki rive Chili, ki rive Brezil, ke nèg la deside kareman pou l al fè yon mastè degre nan syans politik. Mwen di piti, ann serye brother. Pou mwen, Ou pale lang moun yo avèk yon aksan. Alò ou panse moun sa yo pral bay chans ou gen youn nan nou ki ka pase. Se vòlè pa 2 san, pa 3 san, pa 4 san.
Nan yon distans kon sa ki rèv ou? Ou vle tounen al an Ayiti al fè politik? Pou w fè degre sa a, l ap koute w, l ap pran w 6 an detid. Paske pa gen youn nan nou vle pandan n ap travay 12 èdtan pa jou epi pou n ap fini yon degre vre n panse n ka fini l nan 4 an. L ap pran w 6 an. Lè w fini l pou sizan, l ap pran w lòt senkan ankò pou w travay menm pou achte tikè pou w retounen. Paske yon avrej Ayiti-Chili a fè 600 dola ameriken pa mwa. Yon tikè Ayiti-Chili koute 1.800 dola. Sa vle di se yon 3 mwa travay. Si w pa manje, si w pa bwè, si w pa fè jèn jan, pou w rantre ann Ayiti yon fwa. Alò w panse kounye a, lè w tounen ann Ayiti apre dizan, ou pral poze kandida pou depite Plaisance du Sud,

Bon eksperyans e move eksperyans, petèt anpil fwa m konnen w ap tire aboulè ou sou de moun ki ape poste anba pòs ou e m ta petèt byen sezi okazyon pou m petèt kite w pataje avèk lòt moun ki anpil fwa kite yo enfliyanse pa sa y ap di sou yo epi pa deside avanse men nan kisa ki fè siksè ou antank antreprenè ki m ta ka di avantaj ke yon moun genyen pou l kreye antrepriz e ki risk tou ki genyen nan kreye antrepriz? Bon anvan anvan anvan m reponn kesyon sa a mwen m renmen fè siksè mwen ki risk ki genyen nan nan pran nan kreye antrepriz. Anvan m reponn kesyon sa a Sony kite m salye 50 moun ki te patisipe nan toune Izrayèl avèk mwen e espesyalman e pastè e

epi Israel ane pwochèn si Dieu veut so se se yon plezi ane sa pou nou fè toune sa e tande radyo limyè pou nou anonse pwochèn dat ke nap fè tou Israel ki sak fè siksè m Sony mwen kwè ke son konbinezon son konbinezon de premyèman bon Dieu e m ka di manman m papa m moun sa te yo te mete nan mwen yon atitid de priyè Sensèman, tank m ap vin granmoun, se plis m ap konprann pou ki rezon manman m te konn ap leve m a senkè di maten pou m tande rankont Matin Mal avèk Pastè Makout. Yon nesesite pou w konn kilès ou ye. Mwen kwè ke ou pa kapab fè siksè, Sony, san w pa defini siksè. Se pou w kanpe, pou w di Johnson, A la fen de ou menm, au soir de ta vie, ou dwe kapab kanpe pou w gade sa, gade sa, gade sa, gade sa. Pa egzanp, anvan m fè pitit, mwen defini nan tèt mwen gen twa bagay ke m ta renmen konnen ke m akonpli pou pitit mwen yo. Premye a m ta renmen konnen ke m fè yo konnen ke gen Bondye tout bon. Ebyen lavi a gon seri de tranbleman de tè, gon seri de goudougoudou l pral frape avè w, si w pa konn Bondye, enben pitit mwen, kay ke w ap konstwi a ap krake, kay ki rele ou menm nan. Dezyèm bagay ke m di tèt mwen, m di Johnson, lè w fè pitit, m vle konnen ke m ba ou the best education money can buy. Sa de pi bon edikasyon pou ka se. Sa de Johnson, pa fè pitit ou konnen ou pa ka mennen pitit ou Harvard oubyen ou pa ka voye pitit ou nan Stanford oubyen whatever. Epi twazyèm bagay la, m di Johnson, fòk pitit sa yo vizite le mond. La fwa dènyè a, mwen Senegal, 2 zan de sla, avèk 3 pitit gason m yo, epi nan ling nan, Nou tonbe yon gwo diskisyon, mesye yo tonbe yon diskisyon ki vil ke yo vle yo te vizite plis. Epi gon madanm ki kanpe ki di, mesye, sa fè nou vizite anpil peyi. Epi l pwente dwèt li sou Filip ki te gen douzan alepòk, li di, Filip, konbyen vil ou vizite nan lemonn? Epi Filip kanpe san ezite, l di madanm nan, I lost count. m pa menm ka konte menm ankò. Epi m kanpe, m leve men m anlè, m di, Senyè, mèsi, paske ou ede m wè definisyon ke m te gen pou siksè nan vi m nan. Si pitit mwen a 12 an kapab kanpe l di yon moun li pa ka konte ki valè vil nan lemonn li vizite, enben twazyèm pwen an m akonpli l. M sonje m t ap pale ak Philippe epi m ap di misye men rèv ke m te genyen lè m te vle fè yon pitit, epi misye rete gade m li di m, Dada, you ace all three of them. Sa vle di, papi, pou fè a pou tout twa sa yo ou te di yo. Pa egzanp, Bradley pap chita pou l ap manje avèk nou pou Powell di nou ann priye anvan. Se sa vle di, pou mwen ke mwen non sèlman defini sa siksè ye pou mwen, m pati a akonpli definisyon siksè a e sofa mwen nan wout la. Donk mwen kwè ke premye bagay, Sony,

Lè w defini siksè, ou pa egri de sa w wè lòt moun genyen, paske ou konn kilès ou ye. So, li ekstrèmman enpòtan premye bagay la. So, lè w defini siksè tou, then ou konnen risk sa w wè pa enpòtan paske yon moun ki nan biznis, Sony, djòb ou se rezoud pwoblèm. So, pa konsekan, lè w ap rezoud pwoblèm ou pran risk. Gon seri de moun ki, pa egzanp nan Azyo Kolèj,

Eske nou pat siyen yon kontra depi wap peye nou? Wi. Pou ki rezon wap kriye paske nou mandew pou peye nou an? M pa konnen non mnje egzakteman. M a kay ou wap ou gen pwoblèm nan epiw pat ka kriye sou mariw vin eksploze sou nou la. So lèw nan biznis fòw konnen pandan wap rezoud pwoblèm moun e menm moun sa wap rezoud pwoblèm nan son Bonm ki chaje pwoblèm tou nan fò pwoblèm tou, sou pa konsekan risk sa yo dwe pran yo. Yeah. Johnson, lè nou chavire, lè nou fini, monchè gen gen moun k'ap voye. Lè a gentan fini. Gen moun k'ap mande fòm envite w ankò se menm jan, m te gen Valery Numa dènyèman e moun ap mande fòk li tounen, sètènman Valery gen pou l tounen paske misye prèt pou sa e m panse n gen lòt emisyon pou n fè paske tip de deba sa mwen m enterese anpil avèk yo paske n kwè ke n bezwen enfliyanse panse moun yo nan yon sans pou yo angaje yo e pou yo pa tèlman toujou kwè ke yo dwe depann de moun e ke se moun ki responsab bonè yo paske anpil fwa nou akize lòt moun se yo ki responsab ke nou tèl jan, tèl jan alòske nou pa janm fè sa pou nou, nou dwe fè pou nou chanje sitiyasyon n. Johnson te kontan yon avèk nou m panse n ape n ape planifye lòt emisyon e pou nou pale pale antrepriz pale estime de soi pale de angajman sitwayen e plas yon dènye mo nou pou n ale.
Azur College, Azur University, nap kòmanse pran enskripsyon pou master degree nou e nursing epi nap mete yon lekòl pilòt an Ayiti pou montre jèn pilote avyon so rele nou 34 34 34 16 34 34 34 16 se nimewo a Pòtoprens Si w ap koute m Chili, mwen nan Napo Depo Chili vin jwenn mwen nan. Ou fèt tande m pale edikasyon, kounye a w tande m pale de bann kola, konnen ke w ka vini moun ou ye a, tou senpleman dwe kwè nan ou. Mèsi anpil.
Mèsi Johnson. Alò, moun k ap mande m si emisyon an ap anliy, e Direktè Pwogramasyon ap fè swivi pou omwen nou gen link emisyon an, menm jan sa te fèt dènyèman, pou omwen nou savoure l, moun ki pa t gen tan tande oubyen ki vle retande l ankò. Johnson, m te kontan pou n pale, pou n echanje. Mèsi a chak moun ki t ap swiv nou. M p ap ka site tout non moun k ap voye mesaj ban mwen yo la yo, men m vrèman kontan ke n t ansanm avèk nou, n suiv emisyon sa a. Mèsi a Luben, Luben Joseph, ki te avèk nou sou konsòl la, e non pa m se Sony Lamar Joseph, e n te gen anpil plezi jodi a pou n pale avèk Johnson Napoléon, ki se prezidan Azio College, yon antreprenè ki ap monte desann pasi pala pou kreye antrepriz. Se avèk li n t ap pale pou n gade ki enpòtans ke kreye antrepriz genyen pou moun ki ap viv epi ki pou lòt sosyete, paske gen kreyasyon danplwa ki fèt, gen moun ou bay dyòb, e gen bezwen ke w satisfè paske w kreye antrepriz. M te kontan m avèk ou. Bòn joune, randevou demen se yo pou lòt emisyon Haïti Plus.
Haïti Plus se yon emisyon ki la pou pale sou wòl yon sitwayen nan peyi l. Ou gen dwa menm jan ou gen devwa tou. Haïti Plus vle toujou rafrechi memwa chak grenn Ayisyen sou jan l dwe viv. Ou dwe toujou sonje ke nou tout se frè sou menm tè sa.